Paske n gen bezwen w. Si se pa tan gen bezwen w. Peyi Dayiti gen bezwen w. Paske pèp la pa ka viv konsa ankò. Si se mwen ki anpeche peyi a deplase, si se mwen ki anpeche peyi a ale vè lavan, ban m sa m merite. Kèlkeswa pitit ki anndan peyi sa a, ki anpeche peyi sa a ale vè lavan, ban m sa l merite ban m. Sak kanpe la li pa janm pa prezan se sak fè depi kem anonse mwen di map vin la tout moun nèt an jeneral yo tout ap kanpe avèk mwen yo tout deja kanpe avèk komisyon kominal la jodi a la pou fon travay daspèsyon fimigrasyon. Anndan Bèlè. Paske yo vo plis ke sa. Yo merite plis ke sa. Jounen jodi a, nou te gentan fè pwomès la. Nou te di ke lè n sot Solino, se Bèlè, zantray, lakay nou pou n debake. Lè nou sot Bèlè, nou pral Fò Nasyonal. Nou pral Pòs Machan. E n ap rive jwenn tout kouch defavorize yo. Paske nou nan yon sitiyasyon. Kote ke yon pèp pa ka kontinye ap viv konsa, yon pèp pa ka kontinye ap evolye konsa, nou fè nou le devwa pou nou rive jwenn yo. Pwoblèm yo, yo anpil, men se nou tout ki pou met men ansanm. Pa gen pèsòn moun ankò k ap vin ede nou, nou bezwen de moun ki pou pote de mezi dakonpanyeman. Nan sa nou ye jounen jodi a la, se nou tout nèt ki pou fè le deplasman de swa. Nou gon fèy de wout lan men nou, gouvèneman ban nou, an lokirans PM Ali Didier Fils-Aimé. L ap toujou kanpe avèk nou. E se si ke misye pa p kite m pale defwa. Misye wè sa k atè a, li wè travay komisyon an ap fè, m panse ke. Gouvèneman an swa yo pap lage nou e yo pap janm lage nou. Nou genyen des estans lan Bèlè kote ke gen ti moun ki lan kan e nou te fè nou le devwa tou pou nou te akonpanye ti moun sa yo, nap kontinye akonpanye ti moun sa yo. FAES, Direktè Kesnel, li pa kite m pale de fwa. Depi m pale avèk li, li moute abò. E nap kontinye akonpanye tout. Ti moun ki lan kanbèlè yo. Komisyon an. Tètè. Mwen m di tètè. Padre. Jounen jodi a la. Nou prezan. Vire tèt nou. Fon ti vire tèt nou. Gad madanm sa k dèyè a. Li pa janm lan manti. Li pa janm bay manti. Kelkeswa moun ki vin la, ki di sa ou gen pou di a, ou pa respekte sa ou di a, se madanm nan kap jije. Nou gen tout jounalis nou yo ki toujou fè de sakrifis enòm. Kòm mwen toujou di l, sa nap fè la, li pa gen pri. Pa gen moun ki ka peye sa k ap fèt la la. Kèlkeswa sa lameri, sa komisyon sa a ap òganize, nou tout nou toujou prezan. E m ap mande manman pèpetyèl sekou pou l enjekte yon sereng espesyal lakay nou tout ak tout fanmi nou nèt an jeneral. Paske nou son eleman ann nou ansanm an nou kontinye sere lè bra an nou kontinye pote sèvis nou bay tout kominote yo nèt an jeneral paske jounalis yo se yon gwo pyon depi wap pale de devlopman kèlkeswa peyi a nou menm mesye se nou menm pou kontinye fè travay la se nou menm ki pou kontinye jwenn tout kouch defavorize yo jounen jodi a la. M ap tou anonse nou sa, nou gen youn nan pi gwo fleyo k ap detwi 10 depateman. Se yon fleyo se skou n apèl la teknoloji. Depi se bagay yo mal enstwi nou, yo mal fòme nou, li vin tounen yon zam a double tranchan. Mesye, ede komisyon an fè travay sa pou n sansibilize jèn yo pou yo konnen teknoloji a ki fason pou yo itilize l. Nou gen 4 milyon. E kèlke faksyon timoun, se pa plis ke sa, kal lekòl nou pa konn konbyen ki enfekte pa pwoblèm teknoloji sa. Mezanmi, an nou sere lè ran. Aprè 25 an, si nou pa sere lè ran, sa nou tap viv la, la kat fwa pi mal. Pase teknoloji a, lal vit avèk nou. Nou trè mal enstwi. Yon jenn fi. Yon jenn gason ap fè reto, ap fè filo, yon jenn fi ap ansent pou yon kat telefòn, yon jenn gason ap fè yon seri de bagay pou yon telefòn. Nou twouve nou nan yon sitiyasyon, lè kesyon ensekirite n ap pale a, afè nèg k ap zam nan pa anyen, afè nèg ki gen 12, ki gen mitrayèt la, ki gen fal la l pa anyen. Teknoloji a jounen jodi a, l ap detui 10 depatèman. Jenn fi, jenn gason, timoun nan ap fè segonn l ap mande w ba l yon telefòn iPhone 17, timoun nan pa menm konnen pou l ta di ke fè m kado yon tablèt non pou m anrichi konesans mwen. Nou menm jounalis ki la, m ap mande nou, m ap sipliye nou, nan non komisyon kominal la, pou n fè mesaj sa pase. Pou ke jenn fi, jenn gason pou yo konnen teknoloji a, kòman pou yo itilize l. Ankò yon lòt fwa, nou pa gen mo pou nou remèsye sakrifis sa a pèp Bèlè, tout zantray Bèlè fè jounen jodi a la pou yo akòde nou chans sa a. Pou nou arive vin lanse sa skou n apèl deratizasyon, fimigasyon, pou n rive jwenn tout kouch defavorize yo. Andre, se sif wap bezwen di de mo? Majistra Estè, wap bezwen di de mo? Nou pale avèk la près, manman pèpetyèl dèyè nou la. Pou nou ta gen yon sosyete.
Paske lò sitwayen ou gen posibilite pou chanje li, pou chanje sa kap fèt. E nou pa se se nan optik sa. Konsèy minisipal la, te panse. a kreye yon direksyon sanitè. Travay pa nou an li ekstrèmeman difisil. Li difisil paske nou gen yon peyi ki gangrene pa la koripsyon. Nou pral jwenn anpil moun nan travay sa nou pral fè a ki pral bezwen itilize nou. Moun sa yo pral konprann ke yo pral ofri nou de po de ven pou ke nou menm nou ka kite yon ekar pase. Mwen panse lè sa, nou pral gen pou nou itilize sèlman konsyans nou. Paske, sèl posiblite yon moun genyen pou li bon pèp, se lè l gen kapasite pou l viv an amoni avèk konsyans li. Mwen konsyan ke sitiyasyon ekonomik majorite nan nou an, pou m pa di tout moun ki la a, prekè. Mwen konsyan ke nou pap viv byen nan peyi a. Mwen konsyan ke gen yon pakèt pwoblèm pou nou rezoud. Men pou tout pwoblèm sa yo pou nou rezoud, se nan sa nou pral fè l. Se desizyon nou pral kòmanse pran apati de lendi, otomatikman nou lanse, nou kòmanse pase nan makèt, nou kòmanse pase nan famasi. Paske nenpòt sa nou pran kòm desizyon la,

Mwen kwè nan pwofesyonalism nou, mwen kwè tou nan fòmasyon ekip meri a akonpanye de ekspètiz Mini Jèmen yo al nan pwofesyonalism. Mini Jèmen se yon ansyen minis anviwònman, misye konnen ki sa pwoteksyon anviwònman vle di, misye konnen ki sa tou pwoteje popilasyon an vle di.